Bondye beni nou e ke gras Bondye kouvriw kote ke ou ye a, sa depan de ki kote oubyen ki moman ke ou pral tande nou bonjou oubyen bonswa. Nou santi nou kontan anpil pou nou palew de yon lòt sijè kap enpòtan pou laviw antanke kretyen. Nou santi nou kontan chak fwa ke nou wè nou devan kamera sa pou nou pale ansanm avèk ou menm ki kretyen. Sijè ke nou gen pou ou nan moman sa la, nap di ou li e wap tandel trè klè ki di nou konsa ke travay pou pa rete paske lagras gen pou li fini. Antanke kretyen, fò ou konnen sa. E ou menm tou ki pa kretyen, ou dwe konnen sa paske gen yon lè ki pral vini, latè gen pou l pran fen l. Latè gen pou l desann atè devan Bondye. Men sèl kiyès moun k ap ka la nan dènye jou sa a? Se moun ki te asèpte fè volonte Mèt la, ki se Jezi Kri de Nazarèt. Lè w ale nan 1 Tèsalonisyen 4, vèsè 15, 17, ki sa li di? Li di nou konsa ke Senyè a, lè l va retounen nan jou ke l va retounen an, moun ki vivan yo, sa y ap fè? Yo p ap prale kite moun ki te deja la yo, men moun sa yo, y ap revni ankò, moun ki te mouri deja yo, y ap revni ankò pou yo kapab moute anlè, pou yo kapab ale avèk Senyè a. Kote Senyè a va ye, se la ke yo va ye tou. Sak fè m, sak fè ke m rantre avèk sijè sa, se jis pou m fè nou konnen gen yon jou kanmenm anlèvman sa gen pou l fèt. Legliz gen pou l ale. Paske si legliz la, nou toujou tande pale de gran tribilasyon, gran tribilasyon sa pap ka fèt. Paske depi legliz la, satan gen bagay li pa ka fè. Paske si pat gen legliz, satan tap fè tout sa ke li vle nan lè ke li vle. Men labib fè nou konprann ke yap travay anba chal. Yo gen pou yo pare a viv voix se lè Sentespri a vin. Sam vle fè nou konprann pa la. Legliz menm, nou reprezante legliz antan ke kretyen, men m te ka pa di legliz se pwisans la. Se pwisans Sentespri ki sou latè ki pèmèt ke le dyab pa fè sa ke l vle ansanm avèk ou menm. Lè w ale nan 1 Tesalonicien 4 vèsè 15, 17 la, w ap wè l ap esplike w sa byen. Kòman gen yon jou ki pwal rive lè mèt la va retounen, lè Jezi de Nazarèt pafwa ke nou pa twò renmen tande a va retounen pou li ale ansanm avèk nou, kisa ke l pwal fè? L ap leve moun ki te mouri yo, epi moun ki te deja vivan yo y ap transfòme pou yo moute anlè pou yo ale al jwenn ak mèt yo pou y al viv avèk mèt yo. E se yonn nan rezon ki fè m ap di w sa kretyen, ou menm k ap gade m la, pa pèdi tan w, pa pèdi tan w nan mache, nan banboche yon seri de bagay ki pa menm gen sans, paske yo p ap mennen w okenn kote ke lanfè, e fò w konnen sa frè m, ve ou pa, latè ap kriye kanmenm, se rezon ki fè ou menm ou dwe chèche Jezi. Se rezon ki fè ou menm ou pa dwe chèche lajan, men se Jezi pou chèche. Ou pa dwe chèche opòtinite, men se Jezi pou chèche. Ann chache prepare nou chak jou nan lavi nou, paske gen yon jou k ap rive, n ap bezwen levanjil, nou p ap ka twouve l. E se youn nan rezon ki fè m di travay pou w pa rete. Travay pou w pa rete. Pa gen moun ki bon non. Men depi w chwazi fèy fò, Dye ap ede w. Pa gen moun ki fè sa ki byen, men Dye gon bagay l ap chache nan men nou menm lòm ki se konsyans. Pafwa nou pa gen konsyans, nou tèlman pa gen konsyans pafwa nou fè sa ke nou vle, nou reyaji fason ke nou vle paske nou pa respekte Bondye. E m ap di w sa frè m, m konseye w, ou menm k ap gade m, jèn gason, Jèn fi, granmoun, vye a tout moun kap gadem nan moman sa, m swete ke ou pa fè anyen pou fè moun wè, ou pa fè anyen pou fè moun wè ou bon oubyen ou jis, men fè yon bagay pou wè eske pou travay Bondye a ap fèt byen, eske wap preparew pou laveni an, eske wap preparew pou mache nan pawòl Bondye a, pou fè sa Bondye mandew fè a fouye fwèl, se pou sa pouw preparew, se pou sa pouw mache. Paske pawòl la di nou klè, yon jou kap rive, latè gen pou l, pou li kriye. Vye frè, pa kraze tèt ou pou sa w wè yo, paske yon bèl vi kap vini tou. Gen yon bèl avni kap vini nan vi sa. Bèl avni sa ki gen pou vini an, Lè ou ale Nan la bib dirèkteman pa gon kote ki pa moutrew ke nou gon bèl avni kap tann nou. An nou ale nan 2 korentyen 5 vèsè premye kisa li di menm si kò nou ke nou gen isi ba ka detwi menm si tout sa nou ta gen isi ba ta rive detwi men nou gen yon mezon ki nan syèl la ki prepare pou nou ki se yon mezon etènèl ki pa fèt avèk men lèzòm. Sa vle di ke nou gen yon bèl avni, en, nou gen yon bèl avni k ap vini pou nou menm. Nou gen yon bèl avni k ap vini pou nou menm isiba. Ki sa li ye? Syèl la. Men pou w jwenn avni sa a pandan w isiba, pou w kòmanse viv li, ki sa w dwe fè? Ou dwe asepte Jezi. Paske vle ou pa, pou w rive anlè sa a, fò w asepte sèvi Jezi. Fò asèpte swiv mèt sa, fò asèpte fè volonte l pou kapab rive anba paske vle ou pa, jan m toujou di nou an, latè gen pou kriye. Vle ou pa, nou gen pou nou kriye. Lè m di nou sa, fò ale pou al li l ou menm, al li l avèk pwòp zye w, al gade l ak pwòp zye w nan 2 Koretyen 5 vèsè premye ki pale ke, Nou gen yon lòt mezon etènèl ke Bondye prepare pou nou nan syèl la ki ap tann nou pandan ke nou isi ba n ap prepare pou nou ale lòt bò a. Se sa ke l dwe, se sa nou dwe konprann. Nou dwe wè reyalite a. Se pa fè, se pa fè djòlè pafwa, se pa moute tèt nou pafwa, men fè reyalite a, fè sa nou dwe fè a, mache nan volonte ke nou dwe mache a. Paske wi, nou dwe travay, wi, nou dwe chache manje, Men nou dwe reflechi tou avèk laveni paske gen anpil nèg kap travay nan moman an la. Gen yon milyonè ke yo rele Bill Gates nan moman an la kap travay pou lisifè kap prepare chemen pou antikris li fenk lage yon pwogram e sou nèt lan la pou nou pa konnen se manti ke map ba nou nap mete e grenn Grenn foto a ban nou, nenpòt moun si w vle w ka klike sou link la epi wap wè l, wap wè foto a ap moute vye frè m. Sa vle di ke pou w ka wè reyalite a se pou yon fab, sa vle di ke yo pral itilize bagay la menm jan ou wè yo itilize youtube, lè w wè yo itilize youtube la se tankou se prèske konsa yo pral itilize bagay sa avèk yon teknik pou yo kapab rale moun. Sa vle di ke se chak jou, sa fè nou resanti milyonè yo k ap viv la, yo menm y ap travay pou yo ouvè pòt pou antikris, se menm jan Jan Batis te ouvè pòt pou Jezi, yo menm ki sa yo fè, y ap ouvè pòt pou antikris, y ap prepare tout bagay ke antikris pral bezwen, pase ke Bill Gates se li menm ki fonde Microsoft, Sa vle di ke se li menm ki anchaje anpil bagay ou wè ki soti nan Microsoft. Gon seri de bagay yo voye ki soti nan Microsoft, se pa li menm ke li pase. Sa vle di ke ou menm, pandan nou menm nap dòmi, epi lènmi ap fè plan sou nou. Ou menm ki pa kretyen, lè w panse lavi a se yon vi ki lib li ye, poutan e pa vre, lènmi ap fè plan sou ou menm. Ni ou menm tou ki kretyen. Sa vle di ke fò nou fè anpil efò pou nou vin jwenn Jezi, paske. Vle ou pa, menm si sa fèt aprè 15 an m toujou di sa, 20 tan, l ap fèt kanmenm. Sa vle di ke nou gen yon bèl avni k ap tann nou. Paske ou toujou tande yo toujou di an Ayiti Jezi pa desann, se Miami Jezi desann. E m ap di w sa, devan paradi Miami pa menm yon mwatye vigil, oubyen menm premye ti bout vigil la menm Miami pa ye. Pou ki rezon paradi sa li pa gen konparezon. Menm zanj yo ki ap viv nan syèl la poko konnen sa Bondye prepare pou nou menm. Alevwa! De bagay lòm fè avèk men nou te ka konpare avèk sa Bondye li menm li prepare pou nou menm. E se yonn nan rezon ki fè mwen di ou sa. Ou gen yon bèl mezon k ap tann ou, yon mezon selès. Ou dwe prepare ou pou li. Fò nou eseye kwè nan sa. Gen nan nou ki pa kwè nan sa, nou ka panse se yon fab. Men mwen menm m ka toujou diw sa, mwen menm mwen kwè ladann, paske mwen konnen Lam pa mouri, men se kò a ki mouri, se anvlòp la ki mouri, depi w mouri frè Ram, si w pat pou Bondye, ou tou al nan lanfè. Ou tou la pou lanfè. Men si w pou Bondye, ou kote w ye a wal repoze pou lè lè w rive. Pou lè lè w rive frè m pou w kapab avanse. E mwen ka di w sa, gen yon lòt vi kap vini talè. Kote w pral gen bèl, bèl, bèl avni an. Kote ke w pral viv nan bèl kay la. Gen yon lòt vi kap vini talè. Lè w ale nan Efezyen. Premye vèsè 21, ki sa li di? Jezi gen pouvwa sou tout otorite. Li gen pouvwa sou tout sa k ap fèt isiba. Li Wa nan mond sa a e jiskaske li pral wa li pral wa nan mond ki gen pou vini an. Menm si nou tande le dyab è le prens de se mond, se vre, men se Bondye k ap dirije tout bagay. Yo kite l fè sa l vle, men sa pa vle di ke l gen otorite pou l fè sa l vle. Non, li pa ka fè tout bagay, li gen limit li. Li gen limit li. Akoz se peche kap dirije le mond, nou plis lage tèt nou nan mal, alò, il est devenu le prince de ce monde. Men sa pa vle di ke se li menm ki anba tout kontwòl, li pa kreyatè. Se pa li menm ki kreye mond lan, se Bondye ki kreye, men li menm kap bay pwoblèm nan. E se yonn nan rezon ki fè mwen diw, Jezi gen tout otorite, se sa ke labib di nou nan vèsè kem sot diw talè a. Sa vle di ke, ou wè, li pale de, de vi ki gen pou vini an. Ou wè, l ap wa nan vi ki gen pou vini an. Sa vle di ke nou gen yon lòt vi k ap vini talè, ki p ap dire. E se youn nan rezon ki fè mwen di ou sa, pou ale nan vi sa a ki gen pou vini an, fòk ou chèche sèvi Bondye. Fòk ou chèche viv pou Bondye, pran konsyans de eta nou. Paske Bondye pa gen pwoblèm avè w, frè an, menm si w te vòlè, menm si w te wè yon gatè, menm si w te yon moun ki te pi mal pase tout moun, Men se moun sa yo Bondye ap chèche. Se moun ki malad yo Bondye bezwen pou l kapab geri yo, pou l kapab ba yo lavi, pou lòt moun ki wè, ki panse ke moun sa pa t ap anyen, men Bondye fè l kichòy. Men, pou sa rive fèt, fò w asèpte suiv, suiv Jezi. Paske li di nan pawòl li, Vin jwenn mwen, ou menm ki fatige, m ap ba w repo, Matye 28, vèsè 11. A vle di ke ou menm k ap viv, frè ranm, Fò asepte fè sa. Asepte vin jwenn Kris la. Epi li menm lap ba ou repo. Nan lavi ki gen pou vini an. E tout sa ke li te fè. Tout sa ou wè ke li te fè vye frèm. Tout sa ou wè ke li te fè se pou l te kapab ba w lavi pou lè anlèvman pou pa gen pwoblèm. Pou lè latè gen pou anglouti. Pou l pa bon pwoblèm, ki sa li te fè? Lè w ale nan Ebre 9, vèsè 24, ki sa li fè? Li menm, li pa fè menm jan ak powèt menm, menm jan ak sakrifikatè yo ki te konn rantre andon legliz. Li menm, se lakay Bondye li rantre menm. L ale nan syèl la menm, lè li mande padon pou nou menm. Nan ansyen tan, se yon pwo, se yon, se yon sakrifikatè ki dwe rantre andon legliz pou mande, pou fè sakrifis, pou mande padon pou peche lèzòm. Men li menm, ki sa li fè? Antanke yon gran sakrifikatè, li ale lakay. Li ale lakay moun nan menm. Li pa rant, li pa rantre sèlman lakay moun nan chita non, men l ale kote moun nan menm. L ale dirèkteman kote moun nan, se jis pou lè dènye jou a rive, pou ka jwenn chans. E ou menm ki te payen, ki vin kretyen, pa pran pòz ou fin rive, pa pran pòz ou se yon bon moun. Pou ki rezon? Se ti kal gras Bondye fè w. E ou menm k ap koute m ki poko gen Jezi, m ap di w sa, vin jwenn Kris, paske lagras gen pou l fèmen. Pa okipe moun k ap fè dezobeyisans yo. Pa okipe moun ki pa rèspèkte prensip Bondye. Pa okipe moun k ap chache fè sa ke li vle nan levanjil. Ou menm de jou an jou, chache yon fason pou w kapab ranje lavi w pou lè Jezikri vini, pou w kapab ale nan syèl. Frè pa m, m ap di w sa, vin jwenn Kris, travay pou w pa rete, paske lagras gen pou li fini. Ke Bondye beni w. N ap pale yon lòt fwa ankò. Amèn.
Bon mezanmi selo sa m wè la e pa gen yon pawòl ankò ke mwen te ka di apre tout sa sèvitè a di e mwen swete ke nou pataje e pawòl Bondye a nou fèl pase a lòt vi e pou travay Bondye a ka mache e pou nanm yo nouri e nan moman sa e ke Bondye beni nou e ke Bondye pwoteje nou. Amen.